Kòman nou ye kòman nou ye se yon plezi pou mwen la avèk nou jodia nan yon lòt video so avan kòmanse map di mèsi anpil avèk ou menm ki like ki abòne avèk chanèl la deja mèsi anpil mwen vrèman apresye sa so jan nou ka wè jodia la mwen nan machin mwen So m pote yon ti vlog pou nou guys, se premye vlog mwen, so mwen swete nou a nou like video ok nou kòmante anba video a, so se premye vlog mwen, li fè cho anpil jodi a, li fè solèy, so m pa konn poukisa m mete bagay sa sou mwen la, so sa li fè cho anpil guys, so ann ale m prale nan, m pral fè makèt, so m ap mennen nou avè m, m pral kondi, so lè m rive na wè. Se apatman kote m rete an. Se la li fè cho jodi a so m pa konn sak pase so se konsa ke bagay yo ye so ann ale avè m ann ale shopping avè m guys. So m ap kondi mwen prale fè makèt so ann ale avè m guys ann ale ann ale. Ooh peyi america se si of course gen kote ki lèd nan pa america gade pye bwa sa se wout tout sa yo se hotel guys tout sa yo se hotel sa se machine kap pase ok so m pral fon ti makèt la m pral fon ti makèt so m paka montre nou byen so ann ale ann al shopping avèm guys sa se

Wi guys so mwen rive nan makèt la m tèlman pè moun so m ap eseye guys je suis pè moun m pa pale fransè wi guys so anvan m kòmanse m ap di konsa ke la bèl slanda family guys la bèl slanda family so nou konn sa ki pase chanèl li an so si w pako ale abòne avèk nouvo chanèl li an so youtube te bloke. bloke chanèl li an. Poukisa youtube te bloke chanèl li an pou spam. Ou menm ki prale anba chanèl moun kap di abòne avèk chanèl mwen an, abòne avèk chanèl mwen an. So youtube ap panse se yon wobo yo, so se yon ti dyab ou ye. Youtube ap panse se yon ti dyab ou ye, se yon ti wobo ke ou ye. So youtube ap bloke chanèl ou an. So sa ke map di nou ayisyen, ayisyèn yo. So. Konprann teknik. Lè w paret anba chanèl mwen la w ka di konsa ke Elta Delva mwen ba ou yon ti manje so banm yon ti manje tou se konsa ke nou fè bagay yo kounya so lè konsa lè w ale ou ka bay yon tikè epi tou mete ti klòch lan di konsa ke mwen ba w yon ti manje banm yon ti manje tou san sa ke ou pa bay ti teknik ou bagay ou konnen so youtube ap bloke chanèl ou an.

yap yap yap bloke chanèl nou an so yap panse se spam ke li ye so map di nou konsa tanpri silvouplè depi ou renmen Elda map diw tanpri silvouplè mwen sipliye ou ale abòne avèk nouvo chanèl la belle slanda family guys so map ekri non li anba videyo an guys map mete link li anba chanèl lan pou te ka ale abòne avèl mwen renmen nou anpil anpil guys so ale abòne avèl map di nou sa m sipliye nou m sipliye nou ede li paske Sa te ka rive nou tout la, sa te ka rive m, sa te ka rive yon zanmi w, yon fanmi w, kèlkeswa moun li ye sa te ka rive l. So ale abòne avèl pou mwen tanpri silvouplè, di se Elda Delva ki voye. M renmen nou anpil anpil guys. I love you guys so much. M renmen nou anpil guys so konsa ke m ye m pa konn si nou ka wè m. M gon pwoblèm guys, lè w tande m chita vant lan chita tou. M pa konn si gen moun ki sa, ki konsa, depi w wè m chita vant lan chita tou. Kòm m son moun ki gwòs ou pa janm konnen.

Vin lan long anpil. Santi dlo ki gen la. Ase yon bagay asyèt. Santi yon ekòl ki gen la. Guys, yon lè mwen te sou. Hey, mwen te sou. Premye fwa mwen sou guys. So, sou pa bon.

Se sa ke mwen ta achte an. Se yon sòt de kafe ke li ye. Li bon anpil. Tankou la pou mwen menm, mwen travay 7 jou semen sa. Mwen vreman fatige. Nou ka wè figi m dòmi stil nan je m. M travay aswè guys. So, m fè ti video sa se sanba redi guys. Pase, pase lè w ap travay aswè, w al lekòl, ou vreman pa gen tan. So, mwen swete nou enjoy ti vlog la. Se apatman an sa m te jis vin montre nou. Se la ke mwen rete. E ke pou ou menm ki ta renmen viv pou kont ou, si ou pa gen pwoblèm, depi ou gen kòb la, ou ka peye kay la, si ou pa gen pwoblèm. Mwen renmen nou anpil guys. Men fèmen video a la. Mwen renmen nou anpil guys. Mwen renmen nou. Tout sa se li. Tout sa se li.